Jounen jodi an pou m rakonte istwa sa paske m konnen m nan pi gwo antèn radyo peyi an. Epi anplis tou, rezon ki fè m di m nan pi gwo antèn radyo peyi an se paske mwen pase nan plizyè antèn deja. M pa janm jwenn posiblite pou mwen, malgre ansanm avèk anpil tristès, pou m rakonte istwa sa. Alò mwen di mèsi ansanm avèk tout ekip lan. Ki banm pòtinite sa maten an pou m ka esplike. Chadlin sak pase?
Pale nan mikro Dony. Alò mwen se yon jèn fi, depi mwen gen lespri ki jèn mwen ap viv ansanm avèk yon dam. Dam lan. Se kijan dam nan rele?
Dam nan li rele Evelyne Anm Pierre. Alò m pa two raple m paske de bon moun. Se Evelyne paske m sonje w te di m Wilda Pierre. An, alò Wilda Pierre. Alò rezon ki fè dam sa sa a rive jounen jodi an. Bon mwen menm paske m pa gen kòmsi menm si yon moun fè m mal vrèman men m pa gen oken kè mwen menm. Pou m fè l oken mechanste. Mwen toujou di l, m rele l manman. Li se manman adoptif mwen. Paske depi m gen lespri se nan men l. Sa k fè w di konsa menm lè yon moun fè w mal li te konn maltrete w? Alò, wi vrèman li te konn maltrete m men menm si l te fè m 10 mal men m sonje byen li te fè pou mwen. Ki sòt de maltretans ke Wilda menm te fè w? Kisa ke l te fè w ki fè ke ou di ke li maltrete w? Eske l te konn bat ou? Kisa ke l te konn fè yo? Èske l te konn tan pou yon pon, tan pou ti restavèk? Kisa ke l te, te, poukisa ke l ou di ke l t ap maltrete w la a? Non, okòmansman an li te ap boule byen avè m paske li peye lekòl pou mwen, paske m rive an nevyèm. Li te konn ede m. Men se a lè m vin gen 15 an, li di m, a, Sherldine, kounye a la, M panse kounya la ou a laj non sèlman pou w ka pran reskonsablite tèt ou e pou w ka ede m tou. Ki laj ou?
M gen 18 an aktyèlman la. Kounya la m vin reyalize sa di paske ou konnen kòman sa ye jounen jodi an pou w di m pou m kòmsi ede w. Men kisa l konn fè w fè? Kisa Wilda konn fè fè w fè? Manman adoptif ou a, kisa l konn fè w fè nan kay la? Non, pou byen di w, li konn maltrete m. Lè l vin vle m fè de bagay ke m pa aksepte, li maltrete m.
Tankou pou m sòti, kòmsi ale viv a. Avèk moun ki nan pi gwo laj pase m. Ou di fò w sòti pou w al viv. Eksplike byen. Lè w di viv la, w vle pale de ki sa? Non, pou m al rantre nan relasyon avèk yon gason. Ok, li te konn fòse w fè sèks avèk moun ki pi gran ke w? Wi, pou m ka ede l.
Nan sans li te konn pwostitiye l. Wi pou m ka ede l. Ede kisa?
Kisa nan kisa pou l te ka ede a? Pou te ka ede l peye kay epi pote kòb ba li tout sa. Men aprè? E aprè? Èske ou fè sa? Bon.
Lè l vin egzije m, li di m konsa ke si m pa fè sa, l ap mete m deyò e mwen menm ki konnen m pa gen kote pou m ale, pou byen di w, m reziye m fè sa. Èske pa swit, lè w pa fè sa, èske li vin mete w deyò? Wi, se sa k. Koz kounya la li metem deyò a. Ok lè w te konn fè sa a eske moun yo ki ap itilize w lan eske yo te konn mete prezèvatif ou di mwen se san kapòt yo te konn fonksyone ansanm avè w? Pa fòseman e pa tout lè. Ok. Se konbyen moun konsa ke li kann fè ke ou kann gen frekantasyon e m ka di pou l fè bagay ansanm avè w menm? 3. 3 nèg? Ok. Ok men apre sa lè ke li vin pa jwenn kòb nan men w kò li vin mete w deyò? Wi. Ok. Men apre bon eksplike nou istwa pandan ke w deyò a menm. Lè m vin ap mache nan lari m pa gen kote pou m ale pafwa e e moun ki gen bon kè ki konn ede m nan lari an jwenn ti manje pou m manje epi pafwa m konn ap mache tou se moun ki konn ede m. Kounya la yon bon jou Gen yon ide ki dim konsa, al nan radyo humm Zenith. Kounya la lè m te dòmi yon kote, gen yon moun ki te banm yon kote pou m dòmi humm kafou aryopò. Kounya la nan demen maten m di m mande moun nan yon konsèy m di ah m prale nan radyo Zenith wi pase m gen tèl pwoblèm wè si m te ka jwenn kòmsi yon moun ki pou ta ede m. Kounya la moun nan di ebyen pa gen pwoblèm. Ou sou chans jwenn. Kounya la li di a map fè w kado 25 goud. Kounya la moun nan fè m kado 25 goud, m pran yon gwo bis ki pral Bon Repo ki mete m nan Opren an, anfas ponp lan. Kounya la m mache a pye rive nan radyo Zenith la. E lè w rive?
Lè m rive. Èske yo te resevwa w?
Non. Lè m rive m jwenn yon dam dèyè baryè an li di a. Ou mèt chita tann mwen wi paske m boko ka fè anyen pou ou. Kounye a li fè m chita, m chita, m chita, m chita jis a senkè, li di a, ou mèt ale wi ti pitit paske pa gen posiblite pou m pase w. Sa vle di ou rive depi a kilè? M rive depi a nevè. Nan maten? Wi devan radyo Zenik la. Senkè nan aprèmidi?
Wi. Ou pap ka, yo pap ka resevwa w? Wi.
Donk apre sa w oblije ale. Kounye a la, m oblije ale epi se yon moun ki te fè m kado 25 goud. Kounye a la, m pa konn ki sa pou m fè pou m al jwenn, pou m al chèche kote pou m dòmi pase m pa gen kote pou m dòmi. Kounye a la, lè l vin al Angelis, kounye a la Golide di ale nan komisarya pase gon komisarya tou prè an. Kounye a la, lè m rive m esplike polisye yo ka, yo di a, nou p ap ka fè anyen pou ou non men, Nap fè w kado kòb pou w kontinye mache paske se mache wap mache kounye a la polisye yo fè m kado 100 goud kounye a la m di mèsi epi m ale kounye a la m peye machin retounen aryopò sou plas lan kounye a se lè m chita men sa vrèman fè m tris paske m se yon jèn fi gen de vi ke m pata sipoze ap fè kounye a la. Mwen rankontre yon jenòm li di, Ti pitit, sa gen ou tris konsa? M di, A, mwen tris paske m gen yon pwoblèm. Li di, Èske w ka esplike m? M di, A, m p ap ka esplike w paske fòk ou te ka ede m avèk pwoblèm mwen an. Paske si w pa kapab, m pa oblije di w sa m gen. Kounye a la li di, A, ou mèt esplike m sa m ka fè pou ou, m ap fè l. Pou byen di w, m swete anpil jèn fi k ap tande m la tande byen sa ke m ap di an. Pa kòmsi al wè yon moun kòmsi li gen bèl vizaj oubyen li se yon bo gason pou w tande nan sa l di an. Kounye a m wè ti patnè an ka gen yon 15 an konsa, kounye a la men. Li pa sanble yon timoun ki degize anyen byen nòmal. Kounya la li di, a sa w genyen? A m kòmanse esplike, m kòmanse esplike. Li di, a ou pa ka gen pwoblèm. M apral mennen w dòmi kay matant mwen. M di konsa, bon, ki jan de moun? Paske m deja nan yon sitiyasyon ki dwòl deja M pa pral jwenn kòmsi yon moun ki pou angrave pwoblèm mwen plis. Kounye a li di, Non, ou mèt fè m konfyans. M di, Ebyen, ou tande jan m pale ansanm avè w, m ta swete m fè w konfyans. Mezanmi, m ap, m s, kounye a la lè m rive, li pran machin, li travèse lari. plas kafou aryopò a. Li Donk ou pran te yon soti ti, nan li te- Zenith ou retounen kafou aryopò? Wi, lè sa l pral fè 8 tè swa. Kounye a lè m, lè li pran machin, ti machin k ap fè aviyasyon. M di, apa e machin ou pran? M panse e tou prè an wi, li di wi ou pa bezwen pè. Lè m rive. Li desann anba ponp aviyasyon. Kounye a la, li kontinye desann, li kontinye desann. Men mezanmi, si e pa Bondye, kè m t ap rete. Desann ki bò? L al nan zòn aviyasyon? Paske detanzantan m ap desann. Lè w fin, ou konnen depi ou fin kite ponp lan, aviyasyon, w ap desann. Se yon seri de kote ki danje. Mezanmi tan map desann son kesyon de jèn gason a yon seri de gwo gwo materyèl nan men yo eke m pa konnen. Ki materyèl konsa?
Ki sa li ye? Zam nan men yo eke menm lapolis pa ka gen. Ki sa w fè ou menm?
Ki sa w fè? Ki sa w fè lè w wè sa? Epi m di a, m di mesye ou mèt lese m ale. M pral chèche yon lòt kote pou m dòmi. Men èske w te toujou nan kamyonèt lan, nan machin lan? Non, li desann anba ponp lan. M di, a, ou mèt lèse m ale, m ap retounen. E kisa l di w lè w di l sa? Li di, non, se moun k ap sekirize zòn yo, m pa ta bezwen pè. E apre, kisa k pase? M di, e vre? Li di, wi.
Li kontinye ap desann, kontinye ap desann. Lè m rive yon kote, m wè, a, la se yon zòn ki dezole, pa gen limyè. M di, Ou mèt lèse m retounen, m ap retounen. Li Èske di, w te Non. gen yon ide ki kote ke l ap mennen w lan? Non, m pa gen kenn ide. Li di, A, moun sa yo se moun k ap sekirize zòn yo, yo mèt ann ale. Ok. Lè m ale, l rantre nan yon koridò. Apre sa, l fè konsa, apre sa, l fè konsa. Lè m gade, m wè se nan yon kay li mennen m. Ok. M di, Kote matant ou an? Ou ka fè m pale a matant ou a? Li di, Non, fòk m al pale a matant mwen avan. M di, Ebyen, pa gen pwoblèm. Kounye a la, lè m rive, li mete m chita. Mezanmi, lè m rive, mwen wè yon seri de pil zam wotè sa. Mete bouch ou nan mikwo a pou w pale. Mete bouch ou nan mikwo a. Kounye a la, mwen di kèt. Men m gen tan kòmsi m gen tan santi, m gen tan santi kote l mennen m nan. Epi sètfwasi la, m pa ka fè anyen ankò. Èske w te idantifye ki kote l te mennen w? Mwen idantifye kote l mennen m nan men. Ki kote l te mennen w?
Site Solèy. Ok.
Kounye a la mwen di kèt. Men m gentan ap priye Bondye, m gentan, m gentan menm di Bondye resevwa nanm mwen anpè. Paske w gentan santi lanmò an. Men èske li te poze de zaksyon ki montre w kòmsi ou ta pral mouri? Non, non, non, non, non, non. Men sa k fè w te gentan di repoze anpè? Non paske sim rive nan yon andwa fòm gentan wè kòmsi si map sòti vivan avèk sim pap sòti vivan ok kounya la. Men kisa ke li fè aprè kisa ke li fè ou aprè. Aprè sa li pral nan nevè kounya la lèl pral nan nevè premye sa li ofrim li mandem eskem pap bwè. M di non m pa konsome alkòl, m pa konsome anyen ou pa bezwen banm anyen vant mwen plen. Men pou byen di w m gen 15 dola nan menm pase m te peye machin pou 5 dola sot bon repo m gen 15 dola nan menm men m grangou wi paske m te fè jounen an san pran anyen. Banm di w, pandan ke li jwenn ou sou plas la, li fè pou tout pakou sa ansanm avèk ou pou l rive Site Solèy, se la ke w di l rive ansanm avèk ou, nan wout lan, kisa l di w nan wout lan, ki, ki, ki, ki jan de enfliyans ou wè l fè sou ou nan wout lan, kisa l di w, li pral mennen w ka matant li aprè sa, li pa fè ankenn jès ki te kapab montre w reyaksyon negatif li pral poze? Non, li pale avè m trè saj, Li di, A, kòm mò gen pwoblèm, ou pa bezwen panse. Men èske eseye, eseye pou wè si ou te ka rive nan moman kote ou di konsa ke yo te, yo te vyole w lan? Wi, kounye a lan, lè l pral fè dizè, mwen wè yon premye moun rantre kote l lan, kote l chita avè m nan. Moun nan di, A. Jodi an ou byen travay wi. Epi se tout sa moun nan di epi moun nan di ou mèt sòti. Oh! Yannick jis di misye byen travay. Sa vle di son koutè li ye epi pa yon koutè. Aprè sa, li di ou mèt sòti. Pandan l sòti, li di demwazèl kote ou sòti kòman ou fè tonbe la. La pa plas fi. M di jenòm, mwen menm m pa konnen, se mesye a pou w mande.
Li di konsa, ah! Ebyn ok pa gen pwoblèm ok premye aprè sa m wè yo 5 antre anndan nan kè m di kèt gade kot gade ki kote dam nan mete m jounen jodi an la yo 5 parèt yo pa parèt a anyen sou yo non men kot nan dwa kote yo te mete m kouche a m te wè zam nan kounya la. Yo gitan ap retire rad sou mwen nenpòt yo 5 m oblije pa ka menm si se yon sèl m ta fè yon. Eske yo te menase w yo fòse w retire rad la sou ou oubyen di yo annik di w sa konsa ou Non annik rete m rete youn parèt dèyè do m li kòmanse retire rad sou mwen pou byen di w depi jou a e rad sa k sou mwen pase m pa gen lòt rad wi e rad sa pase m pa gen lòt rad pase mache m ap mache kounya la.
Aprè sa, m wè yo nenpòt yo 5 ankò parèt sa fè 10. Men m kòmanse fè on pakèt men m kòmanse redi ansanm avèk yo. Aprè sa. Redi ki sa kote fè? Ou te fè bri? Non m pa fè bri non pase m gentan wè si m fè bri la e mwen ka ap wè l. Ok, rive nan, ou pale de yo kòmanse yo sa vle di yo fonksyone ansanm avè w. Lè yo ta fè kadejak sou ou an, èske yo te mete prezèvatif oubyen yo fè l san prezèvatif avan? Non. Aprè sa, lè m ap fè rèd se rete m rete m wè youn met pye l la m.

Youn sou pye goch apre sa yo mete yon pye sou kou ou? Wi. Apre sa? Apre sa se rete m rete, m wè yo yo tout pase sou mwen, Yo konbyen? yo 10 pase sou mwen pase yo te tèt mwen te klè menm si yo te ban m alkòl pou m te bwè, Men èske yo pa t m fè pa t fòs bwè. ansanm avè w yo pa t di konsa ke sa fè w mal e pou yo pa kontinye, kisa k pase? Bon m pa gen oken, la nan sitiyasyon sa m ye la, Se priye map priye Bondye pou yo fin fè sa pou yo fè apre sa sim sòti a souf poum sòti Apre sa lèw fin fè sa kijan w santiw? Apre sa se jis nan demen maten m vin pa gen konesans sou mwen lèm Donk ou te tou leve dòmi le kote w ye maten a? Bon wi. e pou nou kapab rive dirèkteman a a rezoud, bon nou pap di rezoud definitivman, yon pa nan pwoblèm ou an men kisa w vle lajounen jodi a apre ke w fin sibi yon ak de vyòl Ou pa gen kote pou rete, ou pase nan maten deba a nan Radyo Eklè e presizeman nan ribrik Vwa Fanm nan, kisa w ko vle la a? Alò gen yon lòt dènye kesyon ke m ap poze tou James pou m di l konsa ke e kisa k te pouse w, paske ou te vini ansanm avèk papye medikal ke m wè ke se Medsen San Fwontyè ke w t ale ou t al fè tès medikal, kisa ki te pouse w ale ale ale ale kòman di l ka doktè paske ou di nou ou fè yo fè kadejak la sou ou 29 oktòb. Ou te deside ale lopital 4 novanm. Men ki sa k te voye w ale fè tès la menm? Èske se ou menm ki te deside ale pou al fè al suiv medsen pou pou konnen ki sa ke w genyen? Donk Samentha anvan fòk nou raple kòm telespektatè telespektatris yo pa ka wè jèn demwazèl lan n ap di w ke se yon jèn demwazèl ki gen 18 an li apeprè 1 mèt 50. Sèm et 55 Ekran fin twò bay deskripsyon an dan li pou mezon de sekirite dan li. Non li pa twò gwo nou pa dekri l nou pa di kiyès li pa twò gwo donk epi nap raple nou ke nap swiv dan li mwen pap bay twò dan li nou pap twò bay e deskripsyon an paske konnen ke li pap parèt vizaj li pou kesyon sekirite pa li donk aprè kiyès ki te pouse w ale e ale ka doktè sak te pouse w èske se yon moun ki te di w ale oubyen volontèman ou t ale nan nan e e medsen san fwontyè la. Non. M te toujou panse poum ale nan med nan medsen an fòk mwen gen kòb pase gen de bagay yo pral dim fòk gen kesyon m ta renmen pozel ok ou rive site solèy men kòman ou fè sove? Non.
M sove paske nan demen lèm leve m pa jwenn peseswa moun anndan kounya lèm lèm di kèt fòm sòti paske m pa santim byen kounya la lèm sòti m wè pòt la pa tèlman pa take kounya m pouse pòt lan M pase nan premye chanm nan m wè pa gen moun toujou, apre sa m sòti deyò a gon lide k di pa fè anwo non, si w fè anwo ou ka jwenn yo pase yo bò lari an yo kanpe. Apre sa m fè desann, m desann nèt nèt nèt nèt nèt lè m mande on moun Moun nan, m te gon ti valiz sou mwen m chanje rad la sou mwen. M chanje rad la sou mwen. Ki dat sa rive w?
Non, le 29 oktòb lan. Ban m pito, lè ke w rive lopital la, kisa medsen yo te di w lè yo te fin fè tout tès pou w? Lè yo fin fè tout tès pou mwen, yo di m konsa ke rezilta parèt twò, twò klè. M pa sanble moun komsi ki fè maladi an tro en ki fèk fèl. Sa vle di kdonk ou te gentan genyen VIH la lè ke 10 mesye yo lè yo te fè kadejak sou ou a? Wi. Ok.
Men apre sa kijan w te santi w lè medsen te di w sa? Eske w konnen egzakteman ki kote ke kiyès ki ba ou l? M pa konnen egzakteman kiyès ki ban mwen l men m te ap di doktè yo m santi son sèl bagay ke m ke m ta fè paske. M nan sitiyasyon m ap dòmi nan lari, m pa ka gen bagay sa ankò, se m pa t sipoze ap viv ankò, sa m te di doktè yo. Sa vle di ou kontinye, ou toujou ap viv nan lari? Wi, jiska mentnan m toujou ap viv nan lari. E kòman ou fè manje, kòman ou fonksyone? Non, pou m manje, kòm si dèfwa m al ede machann fè manje, epi gen moun ki gen bon kè tou ki konn ede m, e sa k fè m manje. Donk ou vini la paske jan map gade a la daprè ke papye medikal ke ou te pote a e nou gade ke ou te deja fè VIH la ke e ou di nou ke ou pat okouran de sla e pa vre ou pat konnen si ou te fè VIH lè ke yo te fè kadejak la sou ou a men ou vin la pandan ke ou pase la pou ki rezon ke ou vin la menm kisa ke ou vle fè sòti ki mesaj ke wap pote. Mesaj map fè pase. M ta renmen paske m deja nan lari an e m al lopital yo ban mwen yon pakèt medikaman pou m bwè m santi m pa ka m pa bwè yo paske yo di m fòk mwen manje fòk mwen jere tèt mwen nan yon sans mwen menm rezon k fè m pase nan radyo a non sèlman m te bezwen fè mesaj lan pase pou otorite yo tande m. Men èske w te depoze plent? Pou otorite yo tande nan kisa menm? Non, wè si yo ta. Èske yo te depoze plent?
Non, m al. Apre w fin sibi kadejak lan?
Wi, m al nan plizyè komisarya. Yo di m yo pap ka fè anyen pou mwen. Sof si yo te ka al nan zòn nan pou yo te ka al arete mesye yo. Depi yo pa kapab, yo pa ka fè anyen pou mwen.
Yo pa resevwa doleyans ou, yo pa ekri ankenn papye pou ou, pou yo ba w papye pou di donk ou te pase nan lapolis? Non. Yo pa di w sa? Donk, m pa konnen eske nou konprann, eske nou konprann sa k rive a la. Paske mwen menm dan lè koulis m ap eseye fè deba sa avèk Darly Samantha pou m fè yo konnen ki wòl MCDF, Ministè Kondisyon Fanm avèk Dwa Fanm, an nan peyi a, ke yo menm ki swadizan di y ap jwe wòl akonpanyatè jounen jodi a pou fanm yo. Donk, yon demwazèl konsa ki fin sibi yon ak de vyòl. nan men 10 jèn gason bon mesye m pa konnen ke lon vèl ou non nap tande maten deba paske maten deba se youn nan emisyon ki trè ekoute nan lè sa sitou nan geto yo nou te fèl san prezèvatif nou atenn VIH sa se klè nou tou konn sa nou atenn ni paske nou vyole yon moun ki gen VIH la nan san li deja donk sa m vle fè nou konnen ke se pa la te sipoze vini egzakteman nan stasyon radyo pou lap vin fè. Fistrasyon an pase. Revandikasyon an pase.
Premye enstans ki te sipoze akonpanye l yo se enstans etatik yo. M lale nan komisarya, wòl komisarya, wòl polisye yo se pran doleyans yo, ekri yo sou papye, epi swivi a fèt pou l al kote yon lòt enstans ki kapab akonpanye l e fè swivi jiridik yo. Donk si sa pa fèt, jounen jodi a la 18 an. N'est-ce pas? 18 ans, Sèlman 18 an. 18 ans lap dòmi bò lari e li pa ka manje, on sèl rad ki sou li, yo vyole li nan lari a. Bon mwen menm Eske pèsonèlman, li gen, li malad. pèsonèlman mwen Li menm, malad. pè, li malad vwala. E li Pèsonèlman mwen menm kisa m ka di nan ka sa? E mwen son jèn tou, map jis di mèsi leta. E li Mèsi konsa, leta anyen pou. e jis konsa tou yo kontinye e sèvi sesi, ansanm e avèl yo. sesi, medikaman ke yo menm ke lap pran li te vini ansanm avèl m tap gade a se medikaman pou moun ki genyen VIH e li gen VIH e mal e medikaman sa yo depi wap pran yo fòk ou manje e li bò lari an li pa gen pèsòn e nou menm m ka di sa ke nou menm nou pran angajman paske se pou sa ke nou la Donk nou fè apèl nou fè apèl avèk enstans medikal yo egzakteman paske ke fòk li pran sa an chaj paske ke li bezwen medikaman li bezwen medikaman li bezwen swen de sante li bezwen manje. Paske ou pa ka pran medikaman sa yo san ke ou pa manje. Donk, enstans medikal yo sipoze antre an kontak ansanm avèk nou menm gwoup Vwa Fanm nan, de manyè aske nou menm nou jwenn posibilite pou nou kapab akonpanye demwazèl Senvil sou le plan medikal, pou nou wè ki jan li kapab eseye retabli li nan lari an. Epi, tout moun k ap tande w yo tou, paske se atravè ond sa, ki jan yo kapab sipòte ou. fòw jwenn kote pouw rete, paske lojman li vrèman enpòtan, yon moun malad tankou w pa sipoze ap dòmi bò lari a, toujou gen yon telefòn ou ka bay nimewo li, si tout fwa yon moun bezwen kontakte w.
M pap bay nimewo telefòn li, donk m ka di konsa ke si moun nan bezwen, map bay nimewo telefòn mwen, paske nou menm nan ekip vwa fanm nou pran sa an chaj, si tout fwa yon moun ta bezwen bay èd ansanm avèk Cheldine. Lap pase pa nou menm pase ke pou mezon pou rezon de sekirite nou pap bay nimewo telefon li pase nou pa konnen kisa kisa kap pase dayè li te deja genyen VIH deja lè yo te fè kadejak sou li an e ou pa konnen ke ravisè sa yo kap tande maten deba ou pa konn sak ka pase se rezon sa ki fè ke mwen menm mwen pap chwazi bay nimewo telefon li donk si tout fwa.
Pou nou kapab wè ki pa ki mwayen nou kapab pote soutyen nou ansanm avèk ou menm via moun ki vle sipòte nou atravè nimewo telefòn pa nou ke nap bay sou lèzond la epi ou menm pou kapab rete an kontak ansanm avèk nou pou nou fè tout swivi nesesè yo pou ou swa sou le plan e pou kapab lojew e sou le plan medikal osi. E si tout fwa si tout fwa yon moun ke ki bezwen nou konnen ke e nou tande istwa e pa mwen ki di donk mwen vini mwen fè li eksplike kisa ki pase. Donk mwen konnen ke e nap gade nou la e an menm tan nap tande l donk nou menm fan yo o mwen nou ka antre nan pitye sa nou menm enstans kap tande la o mwen nou gen dwa kontakte nou menm ki la anndan ekip vwa fanm nap rele nan nimewo sa ki se 32 25 23 69 nap rele James Bertrand nap rele Darly Laguerre pou nou konnen egzakteman kisa kòman ke ki fason ke nou menm nou pral ede.